Gen certaines choses nou kap fèt nan sosyete a petèt nou ka te inyore nou menm jèn nou ka pat bay valè yo merite a paske kèlkeswa bòn ou movèz yon choz donk li gen yon valè kanmenm donk li gen yon konsiderasyon pou n ba li donk gen de fenomèn kap pase nan peyi a la donk avan tou donk fòk nou eseye

Bonswa e se ton ti cho avan tout bagay te kòmanse donk fòm di nou ke mwen se mizisyen donk se de sam viv donk mpanse ke youn nan bagay yon moun dwe konprann Donk sim viv de li pa met nan tèt ou ou pral ka eseye fèm fèl pou ou nenpòt kòman ok le sijè se ke jodi an nou vin pale de yon fenomèn ki an vòg nan sosyete nou an ayisyen son peyi oubyen ayiti sorry ayiti son peyi kote ke se lamòd. Ki toujou ap vini. Men ki mòd atò? Ki mòd atò? Mòd ki ka detui nou. Donk, yon lò w tande, gade yon kout pik. Kèl lojik? Yon lò w tande, ka kout pran bal. Kèl lojik? Mentnan, it's time for car wash! It's time for car wash! Je me rappelle qu'en 2010, Donk, pifò moun te konn toujou rele m kòm Mawozo. Yo te di m granmoun tou jèn. Èske non m sanble ak granmoun la? M pa granmoun. Donk, se pase ke m te vle mèble tèt mwen, m te vle fè tèt mwen yon bagay. Men n ap remake gen yon kouran afè DJ k antre devan 2010, se depi epòk Fè Wana Mache. Fò m fè nou konnen nenpòt dezòd k ap fèt, depi w pa frennen l lè l te kòmanse a, lè l pran chè ou ka difisil pou w kòmanse l, sitou nan domèn kiltirèl. Sitou nan domèn kominikasyon, depi domèn nan gen rapò avèk kominikasyon, li gen rapò avèk lafoul. Donk lè lafoul gen tan pran yon bagay, yo ap fè l mache. Donk l ap difisil pou w fè l kanpe. Jodi a, mwen menm mwen te sou chanèl Facebook mwen, paj Facebook mwen, yon paj ke m fè pou m fè piblisite pou aktivite mizik mwen. Epi, toudswit, m t al gade m wè yon sitwayen, donk m pa p di yon vwayou, se yon sitwayen kanmenm, li gen dwa yon sitwayen malonèt, ki ale sou paj Facebook mwen ki poste yon videyo kawach. Ke m potko konn sa k rele kawach la, paske mwen m pa pèdi tan m nan bagay ki konplètman vil. Donk, mwen fè yon ti chita, epi m pran, bon, m boule megabayt, m ap gade ki sa k kawach la, paske pou m pale de li fòk mwen aprann li, fòk mwen wè l tou. Map gade premyè video m gade a son trè bèl jèn demwazèl on trè trè trè trè bèl jèn demwazèl ki ekspoze toutouni wetire rad sou li rete avèk on mayo sèlman epi ki pran yon pozisyon seksyèl avèk yon jenòm epi pandan yap fè mouvman seksyèl la epi genyen sa yo kapab rele yon yon lòt nèg ki avèk yon ponp e e e e a motè sa yo konn lave machin nan Epi ou wè lap flite l, flite dlo sa a nan dèyè demwazèl la, flite dlo a tout sou li, tout sou kò l. Youn nan bagay nou menm Ayisyen nou pa konprann, nou toujou pran plezi entans, nou toujou pran plezi entans. Men gen de bagay nou fè nou pa janm panse ak retonbe a. Menm nan depanse lajan Ayisyen an endisipline. Donk, admeton ke w moun ki gran nèg. ki gen kòb pa sou li ka depanse yon kòb poul fè tèl òji ayisyen an tiaske fòk li fè tèl òji menm jan avèk yon moun ki rich pasel donk son kilti ekonomik nou pa genyen edikasyon nou pa fèt edikasyon kiltirèl ayisyen nan pa fèt edikasyon ekonomik ayisyen an li pa fèt donk sa vin pèmèt ke ayisyen an pa konn kòman poul pwoteje tèt li li pa konn ki imaj poul vann donk Yon moun k al ekspoze tèt ou nan pwogram kawach sa, m al gade yon lòt demwazèl, li menm ki pa t nan, li pa t gen nèg avè li nan kawach la men ki kouche sou do ap ba yo lave boubouni avèk yon dlo byen sal e k ap soti nan yon lavaj a presyon. Donk fenomèn car wash la kap pran chè nan peyi a, ki kapab koze dè dega sou le plan sanitè, dè dega sosyal, ki kapab koze lamò anpil moun, paske gen de moun ki ka nève kap pase w ou bay bagay sa sou li lap tire kanmenm. Donk m panse ke Sa yo se atanta o mœurs yo ye. Se se incitation à la debauche yo ye. Se pa moun ki fè l lan pou wè. Se pa moun ki fè l lan pou wè men se al gade se al gade pou wè lòt moun ki bò kote l ki ap gade l ki pral anvi fè l tou paske se nan pwogram on artiste ke l fèt. Lòt moun ki pral gade kòman bagay la rive fèt. Donk mwen panse ke jodi an, si nap pale de komisè di gouvèneman, donk lè lasosyete ap viktim konsa, pa egzanp mwen raple m, lè Mechanste te fè sa l te fè a, yo te aplike kont li atikl 281 e 282 di kòd penal. Donk, m panse ke menm atik sa yo, men kòd penal mwen la a, pa bliye m di tou m son etidyan an dwa, donk menm atik sa a, yo kapab aplike l kont nèg sa yo tou k ap òganize jan de pwogram sa yo pou esite jèn lan. Se pa moun ki fè l la ki sèlman ensite a la debòch, men ti jèn ki. Alò ap gade car wash la ti jèn ki poko konprann tèt li, ki pa gen kapasite de refleksyon, li menm tou li pral plonje nan yon vaz kote ke li oblije pral aplike car wash la tou, epi ale nan ensi ensitasyon avèk nan debòch. Jodi a la, leta pèdi, leta pèdi kontwòl jenès la. Leta pèdi kontwòl jenès la donk se nèg sa a yo se nèg sa yo batcho tony mix yo e yon pakèt lòt DJ epi k ap panse pou jenès la epi men ki wout yo ap pran avè l tou men ki wout yo ap pran avè l tou donk nou pa ka di n ap fòme n ap fè peyi epi pou n pa panse avèk lajenès. Ministè Ministè de la jistis ta dwe panse avèk sa. Epi anpil lòt ministè ki ministè jenès spò ta dwe panse avèk sa. Paske si nou la mesye se pa lajan nou vin fè se peyi nou vin fè fòk nou panse avèk bagay sa. Donk ki kòmanse bay ki kòmanse bay bay bay popilarite avèk sèten nèg nan fè lemal. Donk, Leta tèlman, Leta tèlman bay valè, Leta tèlman bay ankourajman pou ti jèn nan pa al lekòl, lè w gade yon nèg ki pa janm t al lekòl pou w wè Leta a ap ba l sponsò nan tout sa l ap fè, tout sa l ap fè l gen sponsò, epi ti jèn k al lekòl la li menm li pa ka jwenn sponsò pou sa l ap fè. Donk sa vle di, Ou tou di ti jèn sa l pa bezw al lekòl tou. Se lanse l nan fè betiz, lanse l nan fè makak, nan fè tenten, nan devye lòt ti jèn ki bò kote l nan sosyete a epi leta ap bal sponsò. Paske e si yap fè yon pwogram la, e si yap fè yon pwogram la de sansibilizasyon epi ale nan TNH ta mande pou yo pase yon spòt pou ou pou wè si si wap wè. Kite Tony Mix ap fè yon kawach pou wè si pap gen spot lap woule nan TNH e sesi yo ka woule l gratis paske jèn yo fòm fè nou konprann ke politisyen yo yo pa gen enterè tou pou ke nou byen edike e paske tèren politik Ayiti a li frajil donk tanke gen mwens moun ki konn li tanke gen mwens moun ki konprann bagay yo byen se Otan ke gen dè depite abolotcho, gen dè depite parya, gen dè depite, gen dè depite nular, senatè nular, senatè k pa konn li, epi k ap vin di nou yo pral fè wout, pandan ke sa pa atribisyon senatè, yo pral konstwi lekòl, yo pral konstwi lopital, yo pral fè sesi, yo pral fè sela, pandan ke senatè a nan fè kanpay li, Li pa menm konn atribisyon l. Donk, tanke gen moun ki pa konn li, tanke gen plis moun ki analfabèt, li bon pou politisyen yo. E sa fè ke n ap gade gen yon ti liv nan lekòl, yo pa sèvi avè l ankò, ki rele sa a, ki rele Instruction civique et morale. Yo pa enstwi timoun yo kòm sitwayen. Yo pa aprann ti Ayisyen an pou l konprann sa k re, sa, sa l ye li menm. Yo pa aprann ti Ayisyen an fyète ke l te gen, istwa nou, yo pa fè l avèk nou. Donk. Se se konpletman yap detwi nou avek yon fom de edikasyon yo enpote ba nou ki pa edikasyon pa nou an. Paske le w ap fome yon peuple, ou ta dwe fome l anndan kilti l. Ou fome l anndan culture du peuple epi ou fome l avek istwa l. Bon, sa pa priyorite pou Ayisyen. Lekòl yo vin ap fè dezòd, yo fè sa yo vle, lekòl la ap vann valiz, yo ap vann barèt, yo ap vann plim, yo vann tout bagay e sesi e iltimatòm yo fè avèk ou pou achte l nan men yo. Paske yo yo pa enterese avèk edikasyon vre men se yon antrepriz komèsyal lekòl vin tounen. Donk, Leta fèmen je l sou sa. Paske, youn nan bagay pou nou konprann, anpil nèg ki nan politik la la a, ki nan gwo pòst, enben, yo jwenn sibvansyon oubyen yo te jwenn sponsò nan men jan de, jan de moun sa a yo, pou yo kapab vin nan kote yo ye la a. Donk se sa. E gen de gwo lekòl, nou p ap site non. Men so lè map tand anpil nèg kap dim yo kap di yo pase ladann so m wè se tout nèg malonèt yo nèt ki fòme nan gwo lekòl sa yo donk fòn kòmanse mete yo an kestyon epi tou leta leta fayi a misyon l leta paka kite se nèg sa yo kap mete kap kreye anbyans pou jenès la. Leta paka kite sa ap fèt. Eske leta se mwayen leta pa genyen m panse ke lontan se te yon mwayen pou te fè pwomosyon pou jèn djaz, jèn atis se yo menm yo pa pral egzije twò gwo lajan piske yo bezwen moun konnen yo, yo bezwen moun wè yo ebyen ou kreye moman Pou w fè pwogram pandan vakans la. Pase nan moman vakans la, pa gen yon moun ki pap anvi al defoule l non. Pa gen yon moun ki pap anvi al gade yon bal, al pran yon ti dans, fè yon ti danse non. Donk Leta, Leta lage bagay la nan men, nan men yon pakèt nèg ki pa konnen anje sosyolojik yo, ki pa konnen anje psikolojik ki genyen nan jan de bagay y ap fè yo. Yo menm yo wè lajan. Ebyen Leta, te kapab òganize dè pwogram, mete ti anbyans, jèn nan al nan anbyans, yo kraze sinema pou yo te ka ba nou kawach. Wi, yo kraze sinema pou yo te ka ba nou kawach. Yo kraze yon pakèt bèl bagay nan peyi a pou yo ka ba nou atè plat. Menm Leta te kòman, Leta te antre nan nan lojik atè plat la tou. Donk èske n ka gen yon peyi n ap fòme yon Leta kokorat konsa? Èske n ka gen yon peyi kote ke se sistèm kokorat la? Lemond pa wè Ayiti byen menm. Lemond pa wè Ayiti byen menm. E n son pèp, si yo te aprann nou sa nou ye kòm Ayisyen, si anpil nan nou, mwen menm, mwen konn sa m ye kòm Ayisyen, donk se paske m fè rechèch. Donk lekòl pa, lekòl pa ansenye nou sa yo rele la fierté haïtienne. Se nòmal pou jèn Ayisyen an, depi l tande se blan ki yon bagay, se ameriken, ou tande moun nan di, o, se bon an poutan. Ayisyen an gen de kalite lakay li lòt nasyon ta renmen genyen tou. Men fò m fè w konnen gen de machandiz ou genyen pou yo pou yo vin machande l fò w ekspoze l devan makèt ou, fò w fò w fè piblisite pou li pou yo achte l. Lè n ap gade kesyon kawach sa a donk li bay anpil pwoblèm, anpil pwoblèm. Paske sa se ensitasyon a la debòch. E atikle 281, 282 di kòd penal Si komi, komisè gouvènman an ou dwe konprann la sosyete viktim. Sosyete a viktim. Paske gen ti moun kap gade bagay sa a, gen moun kap gade l tou ki santi yo pa byen. Sosyete a viktim. E kant sosyete a viktim komisè gouvènman ou konnen fò w mete aksyon piblik an mouvman. Fò w mete aksyon piblik an mouvman paske sosyete a viktim de yon tèl konpòteman. Mwen menm. Jodi an, donk nou gen enterè pou ke nou pale sou bagay sa a. Lekòl vin pa priyorite pou ti jèn ankò. Paske yo konprann depi yo DJ yo se tout bagay nan sosyete, yo se yo se tout la. Yo konprann depi yo son rapè, yo se tout la. Donk pa bliye ke lè w mizisyen, mizik la son talan li ye, son talan e son kapasite adisyonèl ke w ta dwe genyen sou kapasite entèlektyèl ke w genyen. Mwen menm ki se mizisyen, donk fò m di w ke m gen anpil lòt bagay ke m aprann an deyò de la mizik. Pa egzanp, mwen aprann pale anglè, mwen mwen espanyòl la, mwen fè enfòmatik, mwen e ap aprann tou e dwa nan leta, mwen son etidyan. Donk m pa m pa kontante m de mizik la sèlman, men etan done ke mizik la se pasyon m, Se pasyon m mwen fè li e m ap aprann m ap aprann anpil bagay toujou. Jodi an, si nou pa pran bonè, mwen pa bliye m di tout dezòd k ap fèt depi w bezwen fwete l ou frete l pandan l kòmanse a. Li ankò bonè pou leta pran yon desizyon di non, fò nou voye sosyete sa a yon lòt kalite. Donk, e teknoloji sa a jan l avanse a, Lè w jèn gen yon telefòn, avèk yon telefòn ou te kapab fè anpil bagay, devlope anpil talan, meble tèt ou, aprann anpil bagay, men se pa sa, se pa sa jèn nan. Menm si w tande jenès la di w e gen randevou pou te fèt nan nenpòt randevou avè w, jèn nan nan nenpòt reyinyon enpòtan, yon apèl, yon mesaj whatsapp ka fè l pèdi tout yon ekspoze pou l al reponn mesaj la, kisa l ap reponn? Zen. Zen. Se fè zen sou Facebook. Pi gwo pi gwo pwoblèm Ayiti genyen yo montre yo pa prè pou sa yo rele telefòn sa yo Android paske m ap gade jèn yon jèn fi k ap pran foto yon lòt jèn fi ap di men a konbyen papa l fè pitit men sesi men sela e lè w al gade se pou yon gason y ap goumen. Men sa yo pa ka, sa yo Facebook pa bezwen konnen yo. Edikasyon, edikasyon pèp la manke fèt. Donk fòk, fòk leta mete men nan pat la pou di non, nou pap ka, nou pap ka lage peyi a bay vagabon konsa. Donk e, ti pwoblèm sa yo, se de pwoblèm ke nou kapab rezoud. Se pwoblèm ke si leta vle, leta ka rezoud li. Men, pou nou evite, pou nou evite le pire, leta oblije pran mezi ki ijan. Pou nou evite le pire, mwen di l ankò, Leta oblije pran mezi ki imedyat. Hey! Non, nou pa ka, nou pa ka konsa. Lwa soti sou frè skolè, lekòl ap monte pri lekòl a 40 pousan, 50 pousan, epi lwa a te pibliye, epi nan figi nou an, E map tande radyo, ankenn moun pa fè ankenn otorite konfyans men on non, on peyi, on leta pa ka dekriye konsa. Mesye fòn kòmanse aji pou fè moun yo panse, pou fè moun yo di waw, m te panse le kontrè men se pat sa. Fò nou, fò, fò kounya, fòk leta voye on imaj pou moun kòmanse di bon m mande eskiz paske m te mal pale, pou rele nan emisyon an, menm jan yo te rele ap blaze leta, pou yo rele nan emisyon an, kòmanse di m te mal pale a leta, leta, leta kapab.